Bondye m anfòm nou konnen e m antre nan kay nou na eskize mwen na eskize mwen mesye. Sak pase la? Sak pase la? Epa nèg yo lage yonyon mesye epa nèg yo lage yonyon mesye eh. Epa neg yo lage yon yon. Mesye ooh bandi pa ret nan prizon vre mesye bon men mezanmi ooh peyi dayiti bon m renmen nou net ah monche gen jij ki gentan demisyone la tou wi papa.

Salitasyon patriyotik Jean Joubert Michel A misye demisyone wi tou men Antoulèka gen youn ki gen nen Sa fè l mal li santi l wont Sa wont Sa jennen Sa santi l jennen Hee Hee

Eeh pou pa bandi eeh bandi eeh fò fò pa bandi pou ka ret nan pou ret nan prizon oh dat enposib monchè si e sèlman si vrèman vre mesye se konsa nou ye a kòm e pa premye fwa tou e pa premye fwa gade ti jid nan lari e pa ti jid nan lari nou pran ti jid fè simen blak avèk ti jid nou pran mare ti jid. Bon Timid li menm li pat menm fè tout tan sa Yonyon fè a, Yonyon fè yon bon ti kou tan wi, Yonyon nan prizon yon bon ti moman wi, Tijid li menm li pat gentan fè anpil tan non, Tijid lan li menm e nan baz Krisla wi sa ye Humm sa te nan fontamara yo pa jere li te avèk nèg ti lapli yo. E misye ki te fè foto atis la vle n te wè dcpj te fè erè lè sa m tap korije erè sa m te korije erè sa m te di nèg yo sa epa ti lapli e ti jid e misye ki te nan foto a yo te moutre pou ti lapli premye fwa premye avi de rechèch yo te met dèyè ti lapli yo te met misye te gen yon ti djed nan tèt li a alepòk m kwè misye ki koupe ti djed sa. Kounye a, li fè yon ti, li kite yon ti bagay tou, tou piti la, tankou yon ti, yon ti ponpon cheve, epi bagay sa yo, li fè wonn nan, wonn nan dèyè a la konsa, li kale l yon bagay nan sans. Ou wè, li desann li plat. Kòm se, misye, misye, o, o, yo arete misye, misye pa menm fè yon bon, m pa menm kwè misye te fè yon bon mwa nan men nèg yo, kèk semèn. Negosyasyon epi ping ping epi misye nan lari frem anmwey men yonyon sa li menm fre pam yonyon sa haa yonyon sa zanmi e bon ti piti non papa nèg sa yo epok texas ann epok sa yo monche nèg sa yo ap fra ooh. Blòd sa yo met a monchè. Nèg sa yo fè krim. Sou wout malpas sa. Heyy. Nèg sa yo fè e defè wi frè m. Konprann? Sa yo fè e defè frè m. Bon si n gentan kite l antre nan nich la bon nou kote n pral pran l. Si l antre nan nich li la kote yo pral pran l seyè. Hein? Bon moun kap di ki yonyon, yonyon kwa dèyè boukè, nèg nèg nèg nèg e kòman rele yo, bann nèg e lanmò san jou yo, nèg sa yo nèg kolòn lanmò san jou wi, bon kolòn yo wi, kolòn nèg sa yo o, bon kolòn monchè, bon kolòn, a bon kolòn wi frèm. Daprè sa yo di, son antant ki fè jouska prezan, e sak fè te gen liberasyon. Konprann? Daprè sa yo di. Konprann? Son antant ki fèt, se sak fè gen liberasyon. Konprann? Se antant sak fèt. Se pa kòb ki bay, se sa yo di. Konprann? Nou wè lanmò sanjou libere de twa moun. Men l kenbe de twa toujou. Gadon peyi mesye. Nèg yo kenbe moun yo yo sere yo granmoun nou pa ka di anyen. Pyès moun pa ka di anyen, pyès moun pa ka al. Mezanmi! Men peyi. Welele! M renmen nou nèt mesye. A wè m ap gade krazèt mwen m depi gade pase pou m ta tounen m prefere al pi lwen. Pase pou m ta tounen m prefere al pi lwen. Mwen? A m ta tounen m di w m ta prefere al pi lwen mouche. E sak peyi mouche. Konprann? Ay Tex, e nèg sa yo e Texas, Texas yo te ye a lepòk. Ay kounya la yo vin e lanmò sanjou m kwè vin mete non 400 mawozo a. Mwen tèt chaje. Mwen mèsi. Mwen mèsi. E nou gen nou gen bezwen ti chwal yo. Met ti chwal yo nan lari. Ti kòk yo nan lari la. Mwen. Ti kòk yo nan lari la. Koun ya ti kòk yo wal bay fizi. Bon. Le ou la e la pou stò fasyo. N ap ekri e re a kan men. Mwen konn bay. Ou e. Nou men nou la pou dekri e re. N ap veye ou. A we ti moun. E fòn veye ou. Nap veye yo alright. Nap veye king baby. Jonas eske Debò te ka al Henry lage bonm bro ou konnen non si misye lage tcheke pou m ta tcheke sa li pa enposib li ka lage konsa tou l ka anndan tou nèg sa yo ti kadè prizon prizon pou nèg sa yo ye a on lye de detente. Si nap fè djòl nou fèl a lozon Si nap fè djòl nou fèl a lozon Prizon pou nèg sa yo On lieu de detente On lieu de detente On lieu de detente Owen Aye prizon pou nèg sa yo Prizon pou ou se gwo kout baton nèg sa yo e gwo kabrit wi yo te konn ap tiye anndan sa yo Abbo! Ayy misye bon menm nan prizon yo te ye yo te alèz wi. E gwo kabrit nèg sa yo te konn ap manje bon kounya bon yo deyò. Gwo kabrit gwo bagay wi. Wè ou menm wè vyann kabrit jan vyann kabrit ou pa ka jwenn vyann kabrit si se pa lè dimanch pou wap jwofe lè vwazen ap fon ti bagay. Ou wè sa bzou la vwazinaj wouwèn vwazin ap pete fè yon ti fon ti poul pete chodyè w ap wap manje vyann non se pa kay vwazin non wap manje wap manje vyann non men nèg sa yo granmoun dadi gade frè pam sa e chak jou pandan yo nan prizon an bon kounya yo deyò kounya kounya yo deyò bagay la mele nèt bra mare

Mezanmi tèt chaje e nou menm ki tap ba yo zam mesye meni. Si ma yon foto yon yon. Ah, foto yon yon an. Cheke pou m cheke l. Ap jwenn ni. Foto yoyo an la. Foto yoyo an la. Wap jwenn li. Tcheke pou m tcheke l pou nou. Mezanmi. Nèg sa yo mesye bon. Mesye. Men moun kap fè peyi. Hein? Mwen pa wè kò ap fè peyi mouche. E nèg sa yo kap fè peyi. Kenbe bandi an, lagel 2 3 jou. Ou wè? Lèn gen bezwen l. E moun sa yo kap fè peyi mouche. Jij nan gade jij nan santi l vekse jij nan santi l vekse jij nan demisyone jij nan santi l endinye mwen menm m retire kòm papa m pou yo pa fizye m pou yo pa pran mal sere m. M retire kòm. Yon moun ou rete monchè se swa ou pa kapab ou byen folichon ou gen. Ou wè? Yon moun ou rete se swa ou pa kapab ou byen folichon ou gen. Folichon ou gen monchè. Ou rete nan peyi se swa ou pa kapab. Pou rete an Ayiti papa se swa ou pa kapab. Janm diw la, se swa ou pa kapab oubyen ou gen foli chen. Ou wèl? E sa sèlman. Si ou pa kapab oubyen oh a monchè, oubyen ou vòlò. Oubyen ou chat, oubyen ou son ti zwazo. Ou wèl? Oubyen ou konn fè resèt. Ou wèl? E sa, oubyen ou son politisyen mèzanmi. A depi m di politisyen, m di ou vòlò, m di ou chat. Nan moman la, pi gwo jouman pou yon moun ta di w Ayiti, di w politisyen. E pou yon moun di w politisyen, ou ta sipoze goumen avè l. Ò, yo ta di w opozisyon menm, woy! E mwen ta anraje, ou ta dwe vole nan kòlèt moun sa, ou mouri nan kòlèt moun sa, monchè. Dènye bagay yo di w, wè pa. Yo rele w opozisyon, yo rele w, woy! Yo rele w politisyen. A, monchè. Yo ta rele w kòman? Militan. On militan wi yo yon ye. Yon militan yo lage la e daprè mwen menm la. Ou gen pou jwenn la. Pi devan yo pral fè w konnen se yon militan k lage. Militan politik. Mè wi mesye. M ale tande. Mwen tire kòb la talè pou n tande pou n pa dire mwen kap kraze peyi a talè m pral tande l pral dire mwen kap kraze peyi a avèk video m yo konprann talè n pral tande l pral dire mwen kap kraze peyi a konprann. Foto pa rive w non. Mèsi anpil tout moun ki tap gade m pap rete epi m prale.